E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale o sijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. pa rapò avèk sa ki vin pase e mesye ou te poze m kesyon sou Evelyne Sincère kiyès Evelyne ye en peu de mot sa ke m te konnen de li sa ke l te di m lè siperyè a t ap di a li te di m ke papa l se se pa te yon pastè se te yon dyak epi li di m ke papa l gen yon biznis swa oto pat konsa oubyen moto pat epi. Nèg yo te di m konsa ke, Ebyen, an nou sekestre Evelyne Sincère. Nèg yo te di m konsa ke pou yo sekestre, n ap sekestre Evelyne Sincère. Epi, Se nou 3 ki kouri krim nan.
Pa la suit,
Michel Domessan te ansanm avèk mwen. Michel Domessan te gen kòd nan men li, te gen tep. Epi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou anniye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa.

Hein?
Wi. Kidnape l? Esplike ka kidnaping nan, kijan nou kidnape l, skijan nou te fè pou nou kidnape l?
Pandan ke nou, nou fin kenbe l, nou mare ponyèt li, bouch li eksetera, epi nou sekestre l yon kote anndan kay la. Kay ki moun? Kisa n te fè avè li apre?
Kay ki moun? Nan ki kay? Nazon, kay Eval, Eval.
Kay ki moun nan 3 a? Eval.
Eval. Kote eval la?
Se misye ki bal. Ok. Kidnaping nan fèt. Pale m de vyòl la paske nou wè l toutouni. Bon, sensèman pat gen moun ki te vyole. Pat gen moun ki te fè nan. Eksplike m kijan fè toutouni bagay rad sou li, san kilòt. Rezon ki fè l toutouni, se ke avèk rad li te vini depi lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l. Fè twalèt e tout sa. Li pa anpil je nan lè non. Epi
swa Michel oubyen Eva li te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou li te sal tou yo te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Soutyen te sal tou fèl te detache?
Oubyen se mennaj ou, ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl?
Non. Ok.
Pale nou de mouri a kounya. Pale nou de mouri a. Kijan l fè mouri? Li lanmè nou, li inosant, li pa fè li pa fè nou anyen e nou deside tye l. Eksplike l rezon ki ki moman nou rive pou nan nou tye l la. Pou toudabò, n ap di ke mesye yo se nou doum pou yo transpòte kadav la. Ok.
Pale nou de as kijan nou tye l. On voum, on doum an metal. Ale, pale de kijan nou tye l la.
Ok. Men kijan sa rive fèt, se pa la swit ke antant. mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman y ap ka bay. Epi, yo te deside ke kòb sa a twò piti, etsetera, yo p ap lèse l retounen lakay li. Epi, nan kou l kòmanse fè nan lè uitè, pral nan nevè, epi yo vin retire l kote l te sekestre a, yo mete l toupre li kouche. Apre sa, li mande èske se lakay li n ap mennen nou. Kounya la, Michèl te reponn li, m pa konn sa li te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michèl Domèsan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi, pandan ke. Misye pran ti zòrye a
epi li te kòmanse fè bri li t ap tire pye l.
Epi lè l ap tire pye l pou evite twòp pou moun pa vin konnen sa k ap fèt li kenbe pye l. Epi apre
sa. Bon m pa t konn konpozisyon an.

pou pwazon rat la. A vrè di, m pa konnen si e pwazon rat li met ladan l paske e li pa t fè l devan. Ki moun ki te fè l? E.
Eval. Ya.
Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon epi men sa sèlman te gentan t ap tiye l men l t ap pran plis tan. Te gentan t ap tiye l men l t ap pran plis tan epi nou nou vin nou mete l kouche mwen menm ansanm avèk Obèd.

jès lap fè poul kapab retire kòl anba anba zoye a
men mwen pat peze poul non se pa sanblan tande byen tande byen tande byen ou tap peze pye yon moun kòman ou fè li vin rale grenn ou sak fè li vin rale grenn mwen se paske lap chache yon detòt se menl lap voye
gen kote ou rive ou bay ou bay gen ou reziye ou pèdi non mwen m reziye m gen mwen pat peze poul

fè tout bagay sa pou mennen e ki jan nou te fè pran Evelyn Sincère? Eske se li ki te vin jwenn nou oubyen nou te pran l nan wout?
Bon, m pa konn mesye yo konn fè move aksyon paske nou zanmi lontan men m zanmi Michel avan Eval paske nou t ap travay menm kote apre sa ke m te vin rankontre avèk Eval. Men mwen pa konn nèg yo nan anyen, anyen, anyen, anyen, anyen.
Se poutisa w fè ou vin aksepte pwopozisyon sa yo te fè w lan? Sa fè m vin aksepte? Bon, se dyalòg ki te genyen oparavan. Te konn toujou gen dyalòg, men nou potko rantre fon nan dyalòg la. Ide a te vini, nou, plizyè fwa nou pale sou li, nou pale, nou pale, nou pale, epi yon bon lè konsa, epi sa rive fèt.

M poko janm fè bagay avè l. Èske w regrèt paske w vyole l?
Mwen poko janm vyole l. Poukisa poukisa nou ba li bwè poukisa nou di l ke nou ba l bwè yon sibstans pou kont enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l? Sou ki baz? Nou pral kisa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou t ap fè prevansyon kont enfeksyon?
Non. Kote l te ye a, li te pipi sou li. Kounye a bagay yo, nou vin retire yo. Lè l pipi, li vin santi. Kounye a nou di l konsa ke n ap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li. Kesyon pa m nan se pou ou Kobè. Ou di konsa, ou di konsa ke ou gen ennan edmi depi w konnen demwazèl la. Men. Nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an pete ni an penti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun nan ka ou, ou di moun nan ka ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounye a pandan ou kanpe devan la ou di ou koupab? Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a.

Yo te vin pran m lakay mwen. Poukisa w kite babekyou k jwenn yo epa w k rann tèt ou a la polis? Paske w te di w te anvi rann tèt ou a la polis. Poukisa w kite babekyou k al pran w? Paske m pa tap pran desizyon yo pou kont mwen. Se te mwen menm paran m. Ou twouve w pi nòmal lè e babekyou k pote w ale oubyen ke se ou k te rann tèt ou? Non m gentan reponn ou deja.
M pa tap pran desizyon an pou kont mwen. Se yon lòt kesyon m poze w la. Èske w santi w pi nòmal lè se babekyou k pote w ale e oubyen se ou k te rann tèt ou? Kisa w panse?

Ah ok se avèk paran ou, se yo ki tap. Sa vle di pa ou konplis? Non pa m pa konplis paske m pat janm te eksplike anyen. Se pandan m rive la mwen eksplike. Non.
Michel ou pa gen anyen pou di?

Kote mesye yo te kòmanse ap byen pale, dèfwa ap fè ti detounen, bon. Menm jan, menm jan nou di l se la nou ye, nou gen tan la, nou la nèt. Mwen m te deja klè ak tèt mwen, kote lè tout bagay te fin fèt, e nèg sa yo se yo menm, e lè nou, se de nèg sa yo, lè n fin planifye, epi yo toufe demwazèl lan, men m pa konn kiyès paske m pa t la, efektivman.

Ki santi nou chak separe. Laprès pale, le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò Sensè. Nou chak di nou kijan nou santi nou jodi a. Obed.
Bon, nòmalman, lè m te premye fwa resevwa, resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan. e kè m te tèlman sote, mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka, m pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike l fè a, men m di, men ki sa m wè sou telefòn nan? Epi l di, a, piga se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto ki ap make sa anba yo. Epi, men tout nannuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi.
Ou pa gen remò?

nan zòn Ri Kay a. E an nou pran remò la nan men Michel. Michel, yon san tou jodi a. Papa w mouri, Robert?
Papa w? Non. Li mouri? Non. Depi jou nou te fin lage l la. Kite l pale. Depi jou nou te fin lage l la, bon sa te touche m anpil, m te menm santi m imilye. Tèlman m te santi m imilye, m te oblije t al bwè pou sa ka pase. Men chak swa lè m ap dòmi, m toumante.

Dapre dènye mo Obed, ou vle.
Bon, premyèman, se premye fwa m wè Babekyou. M pa t konn abitye wè l deja. Pou konfòtab, m pa kwè m te konfòtab lè m te nan men l.

Mo m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemond antye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun pa t ap kwè yon bagay konsa. Men, si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Eveline Sincère e fò l ta la pou m ta di l. M pa vle di l devan tout moun. Ou menm nou te nan prizon deja pou kisa?
Pòdepè. Wi, yo te arete m Pòdepè. Lè sa m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan. Paske nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa e moun ou t ap koupe? Non, pou m al aprann se konsa. Paske nou t ap soti nan yon otèl ke li randevou, nou t ap soti nan yon fèt, pandan ke n ap retounen, li te un peu tard, anviwon 9, 10 è, nou pa t ka jwenn moto, men nou te bwè, nou te chita bò, bò on, on kote k make Surprise, nou te chita la, epi lapolis vin ap pase, yo vin parèt sou nou, yo poze nou kesyon, yo mande nou kot pyès nou. Malerezman, nou pa t gen bèf sou nou, yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se pa tou yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen de medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke y ap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè twa moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gen tan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo tou poze nou kesyon, kòman fè.